Ayisyen frèm sèm yo sa kap fèt kòman nou ye m salye nou nan non granmèt la e tankou anpil nan nou konnen deja mwen m se ba marasa moun tout moun e de zero pa gen vè fò konnen m pou pa renmen m e. Mesye banm di nou yon bagay, wè nou menm ki nan dyaspora nou pa bèt e moun nou ye. Wè nou menm ki nan dyaspora nou gen san kap koule nan venn nou menm jan ak tout moun anndan peyi dayiti. Map gade maten an la anpil katouch ke nèg yo vide sou mèt makèt bay nèg piyay ki sou channmas la. e makèt piyay oubyen janw relel la nou konn de sa map pale a kote ke misye ka mouri oubyen misye pa mouri men nou ta swete ke misye rete an vi mesye frèm sèm ayisyen otorite nèg anndan peyi dayiti yo nou paka kontinye bagay la konsa bon si yon nèg an ayiti kap bay anplwa yon nèg an ayiti kap bay moun chans pou yo travay poul bay yon ti pey chèk pou manman pitit ka peye lekòl pou pitit pou papa pitit ka met timoun lekòl kòmsi ki kap bay lavi nan yon peyi. Nèg a pa an sekirite sou pwòp teritwa l e nou menm ki nan dyaspora a kisa nou genyen mesye nou menm dyaspora nou anvi viv tou wi mesye malgre nou anndan lakou Miami anndan etazini Paris Canada papa bagay yo pa fin bon pou nou non menn pa gon grenn kretyen sou latè k pa ta renmen viv nan peyi l non mesye. Pa gon grenn moun kap viv ki ta renmen Komsi fyète nèg a nan peyi li ye papa Jodi a ou pral di Obama a sa misye Miami misye ap kale kòl non Pa gen kote m ka pi alèz ke nan peyi m mesye Donk jodi a kisa nou garanti ke yon nèg ki nan dyaspora la ki gon 2 300 mil dola k anvi vin envesti l lakay li kisa Kisa nou di l la mesye Kisa nou di nèg a Maten midi swa mesye menm sekirite nou pa ka garanti moun anndan yon peyi mesye. Menm sekirite n pa ka garanti yon moun anndan yon peyi l. De twa nèg sou moto annik parèt, debake nan yon magazen, vide katouch timoun piti, manman pitit, fanm ansent, moun ap pran bal. Pwopriyete, e pwopriyetè makèt la menm rive nan yon moman ki difisil si misye pa mouri. Donk jodi a ki garanti nou bay ke yon nèg ki gen kòb nan Etazini an la pral vin parèt ak kòb li pou l envesti, pou l bay de twa mil moun travay an Ayiti. Donk lè toutotan pa gen sekirite mesye to chomaj la ap toujou elve, li pap janm ka konsa mesye. Donk jodi a ou menm dyaspora, mwen menm Bamara sa map pale avèw brother. Pa pote tèt ou ale nan sistèm sa brother. Pa pote tèt ou ale. Wi ou pa janm konn lavi si w gon ti kòb envestil fon ti kay achte yon moso tè. Fon ti kay leve de twa moso blòk. Men pran lajanw. Al envesti, fè biznis anndan peyi Dayiti papa. Negatif! Pa gen bagay konsa papa. Menm sekirite nèg yo pa ka garanti moun anndan yon peyi. Ou pa ka desann nan peyi w la pou di w pral fè vakans summer time, ou di w pral fè 2 semèn pou w kale kò w nan yon peyi. Hein? Nou menm dyaspora la papa, si te gen pòt ki ouvri pou nou, nou tap nou tap fè yon bò nan peyi Dayiti bèl wi papa. Malgre sa, malgre. Malgre nenpòt sitiyasyon jan l te ka ye la, peyi Dayiti e sou do dyaspora l repoze. Paske nou se yon antite ki voye plis ke 4 milya de dola pa ane an Ayiti. Malgre sa nou pa ka antre nan peyi nou pou n alèz. E menm ti jèn ki chwazi rete an Ayiti a la, ki chwazi envesti ti kòb li nan fè ti biznis, bay lòt moun chans pou yo viv, mesye moun nèg sa yo pa an sekirite, y ap mouri. Donk ou panse mwen menm la m pral pran avyon m al envesti kòb mwen an Ayiti? Negatif brother! E ou menm kap gade la, kap viv Paris, Canada, Montreal, pa gen kaka konsa papa! Pa gen bouchet konsa, kob ou a fon lot bagay avel, pa al envesti l Haiti. Ou pa al envesti kob ou pou pwop lanmò ou? Ou pa al achte lanmò? Ou pa al achte lanmò a kob ou nan yon peyi konsa? Otorite yo mesye, kisa nou deside fè? Son kesyon k poze jodi a wi. Kisa nou deside fè? Pa pou moun an Ayiti yo, pou dyaspora a, sa n deside fè? Si ti jèn an Ayiti ap fè efò ap tonbe nan nivo sa, nou menm kisa n ap fè pou dyaspora yo? Nou pa kapab ankò papa! Nou pa kapab ankò mesye! Fò n fon jan pou dyaspora a mesye! Gen nèg ki fè 50 an ap travay la, nèg a sèvi w 2, 300 mil dola. Lanvi fon ti boutik menn. Lanvi ba yon ti jèn ki nan zòn nan responsab li. Konsa pitit lòt moun ap viv, pitit lòt moun ap sous yon mant. Men mesye tout nou pa kreye estrikti, pa gen anyen. Menm sekirite pa gen nan yon peyi pou yon nèg k ap soti ayè. Mesye m panse nou mechan. Li pa ka kontinye konsa. Jodi a, fò n kreye, fò n kreye, fò n kreye plas pou lòt moun ka vin nan peyi a. Jodi a, sekirite ki se yon bagay kòm si m te gen dwa di, e sa ki, yow, se, se la premyè choz wi, ki sipoze garanti anndan yon peyi, sekirite. Pa gen sekirite sa w pral di m la. Antouka mesye mwen, m ap di nou l klè, dyaspora yo mesye, dyaspora yo, kèlkeswa kote w t ap viv lan, m pa bezwen konn si w te Chili, si w se Brezil, Kèlkeswa nenpòt kote a, pa kite moun minimize w paske depi w al eksteryè ou rete dyaspora. Ou konprann? E kèlkeswa nenpòt nèg k ap viv nan kèlkeswa lòt peyi ki ta pi souzestime atravè lemond lan, n ap viv nan yon pi gwo peyi ke Ayiti. M di l klè jodi a. Donk nou bezwen yon minimòm, nou bezwen yon minimòm respè paske nou merite l. Li pa ka konsa. Ensekirite a e pa sa k sipoze prime mesye. met granmoun sou nou li pa bon antouka m renmen nou anpil rete fèm pa moli ajan mesye responsab yo mesye fon bagay pou peyi sa non mesye fon bagay pou nou non mesye nan vi vin nan peyi nou wi mesye lè nap gade imaj sa yo mesye menm lè menm lè nou ta chyen tikè a menn nap kennsol li wi menn menm lè nou te gentan chyen tikè a pou nou vin nan peyi nou nou pap vini menn sa nap vin fè antouka. E mwen m pap kite ni suk ni tansyon tiyem men sam gen poum di a map dil kanmenm mesye fon bagay pou pèp sa m renmen nou anpil my name is bama asa moun tout moun dezi ou pa gen vè fò konnenm pou pa renmenm.